Maten an nan premyè videyo an fanmi Yono a rive frape premye lo nan 58 la fanmi e pa rapò avèk pwobabilite an nan rive frape 58 epi apa de sa nou te di pwobabilite an kapab ba nou tou 33 ok ebyen zanmi pa m 33 a rive sòti sèlman la presizyon nan pa ete bòn pwiske nou te di siveye pou nou 33 nan Florida se yon bagay ki pwobabilite an pa jis. Puiske nou te di suveye 33 plus nan Florida, men li pa soti nan Florida. Li soti nan New York. Donk la presizyon na pa ete bòn. Epi apa de sa, nou te di suveye pou nou 58 nan New York, Florida, li soti nan Georgia. La presizyon na pa ankò ete bòn puiske li pa soti nan nan New York avèk Florida, li soti sèlman nan Georgia. Men fanmi yo na rive frape 58 premye lo nan nimewo pou n soutni. Epi apa de sa nou te vin avèk 33 tou ki ta sipoze tonbe, enben zanmi pa m la rive sòti. Men nou kapab remake tou ke nan kwadlachans lan, ni 0 3, 33 a te parèt tou fanmi yo nan pa rapò ansanm avèk e e rezilta. Kòman rezilta a te ye maten an, men sa nèg yo ba nou nan Jòjya, 758 49 96, 58 fè premye lo, ok, epi apa de sa nan Florida yo ba 829 57 72, epi nan Nouyòk yo ba nou 513. 33 0 2 na rive fè premye lo nan Georgia epi nan New York yo fè nou fè dezyèm lo fanmi yo donk nap di felisitasyon a chak grenn nan nou ki genyen ansanm avèk Shlodo tou nan premyè video maten an fanmi yo se toujou yon plezi pou nap jwenn anpil mesaj sou WhatsApp tout kote pou fanmi yo ap felisite nou donk ankò yon fwa felisitasyon a chak grenn fanmi ki pa janm sispann gade ansanm avèk Sholodo donk san pa pèdi tan ann antre dirèkteman la nan video nou genyen pou sware a. Yon lòt fwa ankò, n ap salye chak grenn fanmi. E se toujou yon kontantman sou lèv nou pou nou vini avèk dezyèm videyo pou sware an fanmi yo, pou jounen an pli presizeman pou sware an 28 out 2023. N ap di byenvni a tout ansyen abone nou yo e byenvni a tout nouvo abone nou yo. Mèsi avèk, mèsi pou fidelite nou, mèsi avèk e pou lwayote nou. Donk la fanmi yo san nou pa pèdi tan, nou pral antre dirèkteman nan sa nou te kapab rele fanmi yo e. Prensip de baz. Rete nan fen videyo an pou n al dekouvri ansanm nimewo pou n al favorize pou swa ren pou soutni anpe non pè boloto 4 chif ekstra maryaj 3 chif fanmi yo pou sware an jis avan de kòmanse like pou nou sèl videyo se trè zenpòtan la fanmi piske lè nou pa like videyo yo sa montre o mwen ke nou pa apresye travay lan like pou nou sèt videyo afenke vou pwise valorize le travay li fakultatif li pa obligatwa zanmi pa m. Dezyèm bagay pou fè se abone avèk chanèl lan epi aktive ti klòch de notifikasyon sou tout pou kapab fè pati de kantite fanmi sa yo epi pataje pou nou videyo sa ak yon fanmi yon zanmi se trè zenpòtan la fanmi donk san nou pa pèdi tan ann antre dirèkteman nan sa n te kapab rele dat di jou ann ale la dat.

08, 11. Ok fanmi yo sa se rezime kalkil pou New York, Florida, Georgia aswè a 28 Out 2023. Donk san nou pa pèdi tan ann antre dirèkteman nan sa n te kapab rele Kwa de la Chans. N ap rapple ke Kwa de la Chans lan se li menm ki pral ba nou yn sètèn ide de kòman de kòman. Algoritm lan li menm kapab konpòte l. Ok, yon fanmi kapab toujou gen yon super thanks, yon super sticker se sèlman si li nan yon peyi ki elijib. Donk nou pral gade ansanm kòman e sa pral e sanse ye pou nou pou sware an fanmi yo trè enpòtan. Ok. Ok fanmi yo, pwen pou siveye pou nou pou sware an trèz enpòtan se pwen 7, pwen 3, ok, pwen 8, pwen 6. Fanmi yo, pwen san ou pwen tan ou gade l byen jan sou fòt zil nou tout pa gen menm zye sa se. Croix de la chance fanmi yo pou sware an 28 out 2023 swa fè capture d'écran screenshot ou gentan fè byen rapid pou n kapab vanse donk san n pa pèdi tan ann antre dirèkteman la nan nimewo pou n favorize pou sware an premye nimewo ke n ap pote pou sware an fanmi yo pou n favorize kenbe toujou menm nimewo sa ki pa lòt ke 08 80 trèzenpòtan la fanmi paske 35 sanse tonbe twòp. Suveye l pou nou nan Florida ansanm avèk New York pou sware an toujou kenbe pou nou 08 80 epi apa de sa fanmi yo yon fanmi kapab toujou kenbe pou nou e yon lòt nimewo nimewo sa ke nap pote an fanmi yo se yon nimewo ki vrèman gen pwobabilite sou li pou sware an se ap 88 ki ki moute nan favori puiske Li pare sou lakwà de la chans e dèyè 33 fanmi yo ki sanse reflete l pa rapò avèk lim 43 e lim 53 se trè enpòtan nan fanmi puiske 88 ta sipoze sanse parèt pou sware a nan sekans lan ok sitou tou dèyè yon nimewo tankou 96 ki te fè twazyèm lo nan Jòjya 96 la fanmi ki fè pati de Lin 88 donk 88 se konfime la famiy siveyel pou nou plis nan Georgia ansanm avèk Florida pou sware an epi twazyèm nimewo ke nap favorize poun kanpe se ap toujou fanmiy yo malgre nou remake ke nimewo sa te sanse sòti dènyeman an men yon fanmiy kapab toujou kenbel pou nou fanmiy yo aswè a ankò yon lòt fwa ankò ki pa lòt ke. 12 21 ok nan Georgia sèlman ki reparèt ankò selon kalkil yo. Nimewo pou soutni se ap toujou yon sèl nimewo pou n soutni pou sware an pami yo kenbe pou nou 68 86 ok sèlman nan Nouyòk pou sware an nan posibilite w epi nonb pè ke n ap pote fanmi yo pou sware an yon fanmi kapab toujou kenbe 77 Malgre l fè twazyèm lo yèswa, l kapab monte premye lo fanmi yo pou sware an, se trè enpòtan, se ap sèlman nan Florida la fanmi. Epi apa de sa maryaj ke n ap pote se ap 88 pa 68, nou gen yon dezyèm maryaj se ap 12 pa 88, epi twazyèm maryaj ke n ap pote fanmi yo se ap 68.

Ok 88 dous se sa. Dezole si m te pran ti chen prete. Boloto nou gen pou swa ryen se selman si na frape tou le 3 loyon anfòm e kapab kenbe pou nou 08 ok e 68 ki pare sou la kòd la chans lan epi apa de sa anfòm e kapab toujou kenbe pou nou 77 ou byen tou 08 68 88 ok konsa nap kanpe. Kite yon like pou kapab moutre ke ou apresye travay lan ok abone ak chanel lan epi pataje pou nou video sa ak yon fanmi Yon zanmi. Yon gran mèsi a chak grenn nan nou ki te rive nan fen video sa a, ki te kapab, ou te kapab gen yon sètèn ide de kòman pwobabilite an te kapab ye pou sware an 28 out 2023. Babay tout moun, nou renmen w anpil, pase deja yon bòn nwi e randevou se aswè a fanmi yo pou rezilta Georgia e 6 è, 9 è pou Florida epi 10 è New York. Babay tout moun benediksyon a chak grenn nan nou, randevou pou sware a n ap tann ou.